Sè dènye tan, gen yon fenomèn k ap devlope seryezman nan sosyete a, kote mesye yo ap tiye mennaj yo oubyen madanm yo. Sa k pase, sè ke souvan nou konfonn lamou. et le désir, ann di de preferans entre l'amour et l'obsession. M ap pwofite pou m di medam yo an patikilye, pa gen pèsòn ki pral met fen nan kesyon sa a, sinon yo ta met fen nan yon bann bagay deja nan sosyete a. Tankou pwovèb la di, se bèt kò ki veye kò. Fòk nou aprann fè diferans

Menm jan moun nan posede yon kay, li gen yon machin, yon objè kèlkonk. Non, lè yon nèg gen yon fanm, li pa gen yon byen. Se pa yon objè. Li gen yon patenè, yon fanm se yon moun avan tou. Li gen tout sa gason an genyen e menm plis ankò. Yon mennaj oubyen yon mari se yon patenè, se yon alye, se yon konpanyon, se yon konplis, se yon asosye, se yon koekipye, se yon kolaboratè. Yo gen menm dwa. E yo gen menm devwa a. Yon fanm bezwen yon gason pou konplete l, pou valorize l, pa pou diminye l, ni pou efase l. Li pa bezwen yon mèt ni yon bouwo. Se pa yon esklav, se pa yon prizonyè, li pa an rezidans siveye. Eben! Se pataje, done, ankouraje. Lanmou se pa soustraksyon, se adisyon. Kan moun nan obsede, d'une certaine manière, li danjre. L'obsession est une maladie. Avan moun nan arive fè w mal fizikman, avan li rarive nan tuye a, gen de siy avan kourè. Sètadi, avan moun nan rive nan tuye a, l ap fè de bagay pou ta gentan sou men w, pou w wè plas ou pa la. Si w gen bon sans, w ap wè relasyon sa a ka mennen w nan peyi san chapo. Rapidman, n ap etabli. diferans ki genyen antre lanmou e lobsesyon. E nou pral ba ou siy avan kourè w yo tou. Lanmou est agreable. Lanmou est affectueux. Lè w twouve anfen yon moun ki aksepte w e ki renmen w jan w ye a. Pou moun ou ye a, avèk tout defo w ak tout enpèfeksyon w yo, lè sa a, ou gen lenpresyon w ap viv nan yon lòt planèt, kote w ap naje an plen bonè. Lanmou se yon santiman trè fò ki pouse moun a renmen, ki pouse moun a vouloir du bien. L'amour est positif. Lè w renmen yon moun, ou vle toujou fè kè l kontan. Ou vle toujou prezan pou li. Lanmou pouse moun a voulwa ede moun ou renmen, ou toujou anvi konplete l, bouche tout vid ki gen lakay li. Ou menm anvi fè lenposib. L'amour. fè apèl avèk yon santiman ranpli dafeksyon e datachman. Ou santi kèlke pa anndan w moun nan gen yon plas. Quand ça va mal pour l'autre, ça va beaucoup plus mal pour ou. Lanmou se yon eleman esansyèl nan lavi. C'est la pièce maîtresse. San lanmou. Lavi pa gen sans. Menm jan san sèl manje pa gen gou. Pa gen anyen ki tap atache w ak lavi si pat gen lanmou. Lanmou e diven. Se yon feeling paradisiak. Lanmou se pli ke lanmou. Lanmou e yn fòs. Lanmou e yn motivasyon.

An fen kont, 2 moun ki renmen youn lòt, se bo, se agreyab. Mentnan an n pale de lobsesyon. Kan lamou devyen lobsesyon, pou sèten moun, moun ki konpatib, moun ki sou menm longè dond, lamou vin yon santiman mèveye ki pèmèt 2 moun yo. fizyone, yo fè yon sèl. Men, gen pou yon kategori de moun, lanmou vin yon obsesyon paske yo kreye yon dwòl de dezi kòm si moun nan se yon objè, yo vle posede l. Dezi sa a manifeste pa yon mank de konfyans an swa ke moun nan gen natirèlman. oubyen apre yon separasyon brital, ensi ke de kriz de jalouzi. Lè moun lan obsede de yon moun, li gen yon tandans a konstwi yon sòt de kloti otou de relasyon an, kote vin pa genyen okenn maj de mannèv, relasyon an vin yon jan kwense, lè sa a moun lan vin nan. rekonfòtabilite. Dan la plipa dè ka, li kontwole tout bagay. Lè sa a, li fè patenè a retwouve l nan yon mefyans total. Li toujou o gadavou olye pou yo ta detann yo e jwi relasyon an. Lè sa a, li vin pa relasyon santimantal ankò. Moun nan pèdi tout libète l antanke moun. Pa gen kè kontan ankò. Moun nan vin malere. Lepli souvan, se povrete ki fè moun yo, medam yo, aksepte viv nan kondisyon sa a. M konn tande. Nèg kap koze kap di cheri m ta renmen posede w non ou pa ka posede yon moun se pa yon objè ou kapab ta renmen pataje vi w avè l anpil moun panse konsa anpil moun panse renmen se posede moun nan map di moun sa yo Yo twonpe yo grandman. Il faut changer cette façon de penser. Relasyon santimantal menm jan ak tout bagay nan lavi gen de wo e de ba. Men pa gen pèsòn ki ka santi li konfòtab nan yon relasyon kote li pa ka respire, kote li santi li pèdi tout estim li, tout libète l. Konya nou pral pale de siy avan kourè w yo. Pa egzanp, si nan yon relasyon ki fèk kòmanse, ou wè nèg la ap benyen w avèk afeksyon e l ap vide kado sou ou, ou pa nan kont de fe, pa kouri di ou jwenn pwens chaman pa w la. Se kapab. Yon premye signe d'une obsession amoureuse ou alors ou ka tonbe sou yon manipulateur, yon move grenn kap chache fè w kwè nan li, kap fè l pase pou yon lòt moun. Lè ou wè moun nan vle kontwole les faits et gestes, li bezwen kontwole tout sa wap fè, Tout kote w prale ak ki moun ou ye sa wap regle ap rele w de tanzantan pou gen kontwòl kote w ye sa se yon siy lè ou wè moun nan dan lenkapasite pou l kontwole jalouzi li li gen de dwol de reyaksyon sa se yon siy. Tout moun jalou depi gen lanmou jalouzi pa twò lwen men pou moun ki soufri lobsesyon amourez enben li pi rèd sa kite jalouzi dèyè li pa bezwen konnen si gen moun la ak si pa gen moun la lèw wè moun nan paka kontwole posesivitel. Lè w amoure, se tout afè nòmal pou pase tout tan w avèk cheri a. Men lòske dezi sa a transfòme an bezwen vital, moun nan pa ka viv san ou, li anvayi w Oubyen gen yon mache prese pou n abite ansanm, sa se yon siy. Lè ou wè moun nan trè egzijan anvè ou, li tèlman egzijan ou prèske pa gen tan pou pèsòn, ou prèske pa gen tan pou fè anyen, se kòm si se sèl li ki egziste nan lavi, sa se yon siy. Si ou wè

Sa se yon siy. Si lè w ap revandike, w ap di si sa kontinye konsa, w ap kite sa, e li pa pran tan pou l menase w, sa se yon siy ou bezwen èd. Quand vous adorez une fleur, vous l'arrachez. Men.